Li gen a ki apèn tonbe Jimmy se konsènan yon gwo revelasyon ki fèt sou Dimitri Hera ebyen Dimitri Hera nou sonje fame oto kidnapin ki te fèt byenke anpil moun te deja konprann sa ebyen sou madanm Dimitri Hera ebyen verite ki apèn tonbe la sèke Dimitri Hera enplike nan e non sèlman nan kidnapin nan plizyè zak de kidnapin ki fèt anndan peyi a non sèlman an kolaborasyon avèk mesye Izo yo mesye Ti Lapli yo Men, Jimmy Thierra ta youn nan moun anndan Palè Nasyonal ki te vann mesye Village de Dieu yo anviwon 5 gwo galil, 5 galil. Donk, dapre yon revelasyon ki apèn fèt la, Jimmy Thierra, medam mesye, nan kouri pi rèd, se pa sèlman enplikasyon l nan lanmò prezidan an, ebyen Jimmy Thierra vann plizyè zam, zam ki te plase pou te sekirize Palè Nasyonal, aktè an la a k ap flannen nan men ti mesye Village de Dieu yo, ebyen se Dimitri Herard ki te vann yo, ebyen medam mesye dosye a pran lari, ebyen Dimitri Herard pral gen poul reponn kesyon ankò, reponn kesyon lajistis, byen ke li deja enkasere Dimi, men kanmenm dosye sa yo anpil limye komanse fèt, anpil. Monchè, pou m onèt avèk ou Lanyòl, ou wè kesyon Dimitri Herard, anyen, pa gen anyen kap sòti de Dimitri Herard kap etone nou, men senpleman mwen menm, m panse ke nou pa menm bezwen pèdi tan nou ap, ap, ap kesyone Dimitri Herard, son sèl bagay nou gen pou nou fè avèk trèt sa yo. Jodi a se anivèsè anprè an. Jean Jacques Dessalines pa ta pèmèt pou nou gen espyon nan antouraj nou. E nou wè Ayiti aktyèlman se yon repiblik kote k chaje ak espyon. Hein? Nou pa ta menm bezyen pale de Dimitera, nou t ap gentan boule sa lontan. E nou konnen lè trèt son nonbre Yo anpil anpil anpil nan peyi an medam mesye jan nou dil wap gade aktyèlman kiyès kap dirije son ekip moun ki gen doub nasyonalite son ekip moun ki gen ki ki ap travay nan enterè ame lòt lòt nasyon yo pap travay nan nan enterè nasyon pa nou an jodia la nou kapab kritike moun sa yo ki pran ti malèt yo ki pran tout byen yo ki ki ki ap travèse men Ki sa k koz? Se la politik. Se la movèz politik Dayiti ki koz tout bagay sa yo medam mesye. Si jodi a la ou menm w ap pase mizè nan peyi etranje pandan ke ou gen ou rive nan moman pou ta al pran retrèt nan peyi w, ou pa kapab. Sa k fè sa? Ensekirite, kidnaping, eksetera. Se yo k koz. Pi gwo pwoblèm nou gen anndan peyi an se la politik. Nou ekip dirijan n ap mete. Mesye yo bon. Menm si yo te pase lekòl ou ta di depi yo rive anndan anndan depi yo depi yo rive nan nan nan politik lan yo vin sòt yo vin sòt men bagay yo pa ka ret konsa medam mesye bagay yo pa ka ret konsa pandan dèzane e dèzane li li te konsa men jodi a la an 2021 pandan se fèt prezi e e e e papa nasyon an ou panse si Jean Jacques Dessalines ta gen chans pou l reyenkane pou l pran repran nesans pou l ap gade sa k ap pase avèk Ayiti an medam mesye Ayiti pa la. Ayiti e prezidan jovenel lan pou nou wè se sa se sa nap gade la imiliasyon nap pran la medam mesye waw sa pa sanble nou e sa pa sanblew wi ann avanse frèm.
Ebyen Jimmy sa ki etone tout moun se paske ebyen nivo ebyen Dimitri a li menm li te plase a byenke pa lapèn pou nou pale de sa paske tout moun deja konnen menm jan e prezidan toujou dil Enstenk ou deja di w ki moun Dimitri a ye, pa etonan ke w tande de pike nou bagay konsa, men revelasyon yo fè konprann Dimitri a konn ap antre nan Vilaj de Dye nou zo ken nwa, e Dimitri a chak lè li konn ap antre nan Vilaj de Dye vè 11 zè di swa, 11 zè minwi, inè di maten, ebyen medam mesye, boum nan tonbe, Dimitri a ankò yn fwa l gen pou l pral gen pou l reponn kesyon sou zam sa yo Pi gwo zam sa yo ki t ap flannen nan men mesye Izo yo e anpil nan zam sa yo enplike nan tiye anviwon 5 a 6 polisye n sonje ki te tonbe nan Vilaj de Dye ebyen sa etonan pou wè ebyen se yon chèf sekirite palè nasyonal yon moun ki pase nan nivo tankou Dimitri Herard ebyen sa vle di wè peyi a nou gen yon defisit de krediblite le pli souvan

an konplisite, anpil moun konsidere sa yon jan l ta konplis paske te gon pasivite kanmenm men Dimi e sè ke sa ki etonan Dimitri Herard anpil ka de kidnaping konn ap fè ou konn tande yo di yo jwenn machin palè nasyonal e badj palè nasyonal nan men kidnapè yo ebyen limyè a li menm li kòmanse jayi e Nou kwè ke limyè blo gen pou l kontinye jayi sitou nan dosye kidnaping sa a paske se vrèman grav, se vrèman etonan, anpil dyaspora ki pèdi, ki dekapitalize, anpil moun nan popilasyon ayisyèn an ki dekapitalize, enben jounen a la ou jwenn yon moun, Dimitri Herard se youn nan pi gwo trèt, enben anpil moun ap poze kesyon, lòske Dimitri Herard, nou sonje sa k te pase 6 rive 7 fevriye 2021, Jwe teyat sa k te jwe, èske Dimitri Veer pa kòb yo te ba li ak kòb yo te ofri l ak te twò piti ki fè l te aksepte jwe teyat la, men Dimi sa etone anpil moun dan la repiblik e an fonksyon nan fonksyon Dimitri Veer ap jwe a la pou wè se li k te ka fè popilasyon an yon travay konsa, se li k te ka trayi nasyon an e pandan ke l te nan dobredan Jovenel ebyen se vrèman grav mèdam mesye se vrèman grav. Men, nou konnen jodi a la se. Teknikman, medam, mesye, sa pa etone nou non, sa pa etone nou vrèman, popilasyon an, sa pa p etone nou. Bon, e mwen menm, m panse ke jan nou pa p menm pèdi tan avèk li, se n ap swete ti mesye nan prizon yo, kòm nou wè pa gen jistis anndan peyi an, kounye a lè w pral mande jistis a kiyès? Menm jij sa yo nan konplis lan, menm moun polisye sa yo ladan, e nou konnen enfliyans ke misye te genyen, Misye se yon moun ki te gen enfliyans e ki gen kontak anpil polisye. Donk, nou pa bezwen mande jistis pou avèk Dimitri Hera, se pase l a lenfinitif. Fini avèk sa. Fòk gen yon egzanp ki trase sou li menm. E pandan n ap di sa medam mesye n ap raple w ke jisteman nou di w ebyen nan Vilaj de Dye pa rapò ebyen mesye yo t ap fete, y ap bwè kòb yo, Hera lèzam, y ap tire anlè ebyen gen plizyè moun ki pran nan chòk Elektrik, medam mesye, enfo sa pase pandan wikenn nan, pwobableman pat gen twòp moun ki okouran de li, men sanbletil ke Izo te fache dèske mesye yo ap fete e nan tire tire konsa plizyè moun pran nan kouran e enfo sa li ekstrèmman enpòtan e nap oblije e m gon foto la Bon, m panse ke m ap moutre nou foto an paske lè n ap pale de kesyon rasis la, nou pa kapab di se tout blan yo k rasis evidaman. M panse se yon deba nou pa menm bezwen rete sou li. Men, nou gen yon foto, foto an se kisa li ye medam mesye? Ebyen w ap gade se yon gwoup blan ameriken mesye yo ye. Kòm se anivèsè anprè an, ban m mete l pou w kapab wè l byen ki sa l ye. Ebyen, yo menm, ou kapab wè, yo anchène tèt yo, yo anchène men yo, kote ke yo, yo, yo mete yon chanday ki ekri Sorry, se pa rapò, yo vle eskize yo a, pa rapò a desandan yo, a ras yo, ki sa yo te konn fè a nou menm nwa, jan nou te konn ap sibi esklavaj. Ebyen, yo menm yo di yo dezole pou sa gran papa yo te konn fè medam mesye a nou menm pèp nwa yo. Donk, e an kèlke sòt, m felisite yo paske jan nou toujou di, nou pa ka met tout moun nan menm panye. Men jodi a la, e se se kanmenm domaj, gen plis, gen plis moun e ladan yo ki plis kontinye nan menm sistèm esklava, esklavaj lan ke de moun serye tankou me, e mesye dam sa yo. Donk, n ap di yo bravo parèy medam mesye, men nou menm tou fòk nou leve kanpe pou nou kase lòt chèn nan, e chèn esklavaj lan medam mesye paske jodi a la, n ap gade jan nou wè frè nou yo ap pran imilyasyon wi an nou pou swiv la nol.
Ebyen aksyon sa se yon aksyon anpe se yon aksyon de mea culpa kel ye kote ke moun yo sanse mande pèp ayisyen an padon pou enplikasyon zansèt yo nan dosye esklavaj nou konnen kisa zansèt nou menm ayisyen pase nan men moun sa yo neo kolonyalis sa yo ebyen jounen jodi a la nou konnen se anivèsè nesans Jean Jacques Dessalines, men ankò prezidan Jovenel eben jisteman kite nou nan listwa pa rapò a yon tèl desizyon, nou konnen nou te konn toujou ap fete e ap onore eben memwa Jean Jacques Dessalines men pat janm te gon desizyon ki te pran nan prezidan ki sot pase yo pou yo te fete eben jisteman nesans Dessalines eben jounen jodi a apati de desizyon sa prezidan Jovenel te pran Men jounen jodi a la, nou pap sèlman onore memwa Desalin, men nap fete nesans li tou, jou ke li te pran nesans. E m panse ke tou, dan lè, dan lè, dan lè zane ki vyèn, nesans Prezidan Jovenel, si, dat de nesans Prezidan Jovenel sipoze genyen, yo sipoze onore l tou